Sa pral devan delo ap gade video sa mwen salye w so yeah lè w monte sou chanèl youtube mwen an guys pa neglije abòne like epi kòmante pataje video sa pou mwen epi peze ti klòch la pou chak lè m post yon video pou yo ka voye notifikasyon an pou ou video sa guys se yon bèl video yon gran e bèl video e map di nou guys dezole pou mi an so m toujou di nou pou evite twòp bri nan video yo ki fè se anlè a m fè video e nou konnen deja pou moun ki gade video m deja konnen kay sa an konstriksyon so esak fè nou wè danm yo pa konsa ok video jodia guys se yon video ki fèt pou pou moun kap aprann zong ki debutant nan zong yo yon future neltek video sa fèt pou yon future boss yon future neltek nou kapab wèm pa gen mikro jodia nou kapab wè ke mwen pa se fòm rad mwen fèt konsa guys nou kapab wèm pa gen mikro mwen pa gen chèn mwen pa gen zone nou kapab wè tout koum timoun gate gate nou konn gade pa bon. T, Sa ki enpòtan nan vide, nan, nan sa m pral di nou yo, mwen ekri yo nan kaye. Si tout fwa nou wè detanzantan m ap gade, se sa m gen pou m di nou yo ki enpòtan yo m ap gade nan kaye a. So m pa vle lè m ap travay videyo a m ap pede koupe, koupe, koupe. So mwen pran san m, mwen pran tan m pou m note tout sa ki enpòtan yo pou nou. E hashtag pou m mete nan videyo a pou nou, mwen, mwen kopye la. Nou kapab ree, m pa konn si n ap wè byen. Epi deskripsyon videyo a tout bagay nèt So ya guys se konsa mwen chwazi fè videyo m yo an 2026 Si se yon vlog map fè ok map pran videyo map pran videyo men si se pale map vin pale m sipoze note tout sa ki enpòtan yo poum pa di sam pata dwe di oubyen poum ta depase sam ok brèf ann ale E videyo sa guys janm sot di nou an gen moun ki moute e ki pa konn non m si w moute sou chanèl la pou premyè fwa non pam se Artento Ulysse e si w ta renmen konnen plis de mwen antre anndan chanèl la pou al aprann plis de mwen e mwen diw byenveni sur chèn nan ok.

Jem di nan guys mwen pa mete mikro telman kòm gen gran fye etc so se sak fèm pa gen okenn mikro nan menm epim fè video aprè tap ka tandem le pli souvan lèm mete mikro yo se pou bri kap fèt nan lari yo ok jodia m panse nan lèm fè video an li nòmal nou pap tande bri. Ok video yo m fè yo bout pa bout pa gade sou zonganm m pa renmen fè zonganm klè sou sa. Paske m se yon altec, detanzantan lè moun nan vini m santi m pa alèz lè m gen zonganm men longè. Ok se pa but video a sa. Umm so mwen fè video a bout pa bout nenpòt moun ti moun kap pase la ake son mizik kamyonèt, bus nenpòt bagay yo fè gran bri se sak fè mwen pran bon ti tan detanzantan sou. Mwen santi m enpasyan lè map fè video yo paske m pa vle bri yo parèt twòp nan video map fè yo ok premye bagay ou bezwen siw se yon fityonèltek yon fityo yon debitant premye bagay wap bezwen wap bezwen yon lanp UV.

Di m si m ale twò rapid. Wi, w ap bezwen tout sa yo. Epi, ou pa oblije achte tout bagay ki pi chè depi nan kòmansman. Non. W aprale, jan m di nou an, w ap kòmanse ak sa ki esansyèl, ak sa ki esansyèl yo, epi amelyore materyèl ou yo piti piti. Se sa k fè m di nou m remake tout sa m pral di nou yo la. Ok si nou wè map gade nan kay la. So amelyore tout sa wap achte yo epi travay pwòp. Travay pwòp. Si ke. Travay pwòp. Bat pou tout bat lòt travay pou toujou travay pwòp. Egzanp, wap mete yon vèni nan men kliyan an, kise wap mete yon vèni la. Ou pa oblije pou wap mete vèni an pou wap sal tout men kliyant lan rive la aprè wap al nan efase krab ou toujou rete sal depi vèni an touche lam nan nòmalman li difisil pou li soti menm si ou pa fon ti koton sou li lap rete so lè wap travay ou se yon debitant ou sipoze travay pwòp. pwòp pwòp e pran pasyans pran ton cheri doudou pran tonw pou remèt moun nan yon pepit dezyèm konsèy se pwatike pwatike chak jou plis ou pwatike se plis travay ou a ap pi bèl ap pi pwòp epi kliyan yo ap fèw konfyans. Yo ap satisfè. Y ap satisfè. Se pi gwo konsèy m te ka pote pou ou. Se pratike plis chak jou. Epi, lè w ap travay, travay pwòp. Pou kliyan an ka fè w konfyans. Ou wè kote ou pral fè zong lan, si tout fwa ou poko gen kote, ou poko afème kote pou fè zong, ou ti espas nan galri lakay ou kote ou pran, nenpòt kote nan chanm ou, kote ou pran pou fè zong kliyant lan, ou sipoze klin li. Li sipoze rete pwòp. Lè kliyant lan vini, li gade tout la. E m kwè ke lè nap gade sou tiktok kòman moun yo konn ap di, kote may fè zong lan, li bèl, li nice, li cute, li sesi. Li sipoze pwòp, li sipoze klass. Epi, ou sipoze toujou bat pou w ofri kliyan sa a ti dlo, ti ji, ti diven pou kliyan. Pandan ou menm, w ap bre diven ansanm ak kliyant ou, ou mete kliyant lan alèz, ou fè kliyant lan santi l konfòtab nan kay la, nan espas kote w ye a, nou bay ti blag, nou enjoy nou. Sepandan wap di kliyan cheri fòw pasyante lè map fè zongow pa souke kòw pou mwen w pa sal epi lè wap travay bat pou w byen byen byen byen fè kontou zong lan ou son debitant men sa pa vle di pou w pa byen travay pou sa cheri eske w konprann mwen epi wi janm sot di nou an amelyore materyèl yo guys ba Ou pa achte bagay ki chè janm sot di nou an. Bagay la pa oblije chè oubyen sesi. Bat pou ti vèni ou ap achte a. Pou vèni yo nòmal. Epi map map poste lanp pou nou la, map poste posez elektrik, diferant choz pou nou. Bez kot, baz kot, ee bez kot tout kot. Hehe dezole. Epi guys, emm janm sot di nou an, twazyèm konsèy mren pou nou. Twazyèm konsèy am pou nou, pa dekouraje. Si premye travay ou, si premye travay ou fè a pa pafè, ou tande? Pa dekouraje si premye travay ou yo pa pafè. Chak gronèltek, wè, m pral tann timoun. Chak gronèltek yo te kòmanse kòm yon debitant. M pran san m, pou m note yo pou nou. E sa k fè m pa wont pou m gade nan kaye a, pou m di se nan kaye m gade pou m te pote yo pou nou. Se mwen k te panse yo, mwen ekri yo nan kaye a, mwen pote pou nou. Jan m di nou an, pi gwo. Di a, lè ou wè kliyant la pi gon entimide. Pe enpòt ou konnen kliyant lan se yon moun ki konn fè zong ye, pa entimide. Trè klas. Epi, travay pwòp. Chèz ou pwòp. Lanp ou ap travay la sipoze pwòp. Ponsez ou ap travay la sipoze pwòp. Epi, si ou ta renmen konnen. Kòman pou netwaye anbou yo, kòman pou netwaye yon seri de bagay, kòman pou pou poze, pou pou poze zong, kòman ou ta renmen konnen kòman pou fè zong premyè fwa, kite yon kòmantè. Lap fè miyè. Kite yon kòmantè pou mwen. Wi guys, umm amelyore anviwònman ou, kote ou chita, epi konprann kijan wap pale, evite kòmsi

Yon nèg pase yo fini. Ou menm ou depi ou gade video sa ou paka fè sa konsa. Dabò wap pase lwil kitikil la epi se komsi son masay wap fè pou moun nan. Ou bat ou fè rive anlè. Wè? Wè? Nan men moun nan wap fè sa. Wap fè sa. Jan m sot di nou an timoun, nou sipoze travay pwòp, pa kite lè nou fin travay bouche vèni yo, bouche top kot yo, bouche bouche lwil ki tikil yo, bouche tout sa nou konnen ki ka tonbe nan valiz yo, nan lòt bagay yo. So travay pwòp. Non, vide bi videyo sa timoun. E m panse lap ede anpil jèn. Video sa ap ede anpil jèn. Se sak fè ou bezwen pataje avèk yo. Pataje epi kòmante dim ki video, ki sa w ta renmen m pote pou ou nan zong lan, map pote yo. Ok, katriyèm bagay sa w ap bezwen, w ap bezwen.

Epi si w ta renmen konnen, lè w ap pase vèni nan zong moun nan kòman pou w pase l, kite yon kòmantè pou mwen. M ap pote videyo sa pou ou. M swete videyo sa a se li ki fè w abòne ansanm ake chanèl m nan. Epi pa bliye mande m, di m kenpòt videyo ou vle m fè pou ou, m ap pote l pou ou. Kòmante, antre nan kòmant lan pou w kapab mande m nenpòt videyo ou vle a. Epi like abone si w te renmen video sa paske mwen pat vle fèy long mwen te jis mwen pat ka rete chita pou m te pote pou m pat pote anyen pou nou epi m di kèt ban m note kèk bagay pou m pote pou nou so m swete nou renmen video a ak yon like renmen renmen vle di like an anglè like so like video a abone pataje epi Pa bliye kòmante dim sa m pote pou nou next time epi Abòne Pa bliye fè sa bye bye mwen renmen nou anpil bizou mua.